Alo mesye, bonjou, bonswa, e byenveni sou Radyo Pale Ayiti. E yon lòt fwa ankò, nou prezan avèk yon lòt videyo pote ba ou. Jodi a gen yon zanmi nou pral resevwa depi Brezil, m kwè. Zanmi sa a gen anpil pawòl pou l pale. M panse ke l ap vrèman enpòtan pou nou tande zanmi Brezil la ki pral pale jodi a. Men, avan nou pran zanmi an sou lig nan, madam, mesye, M ap voye konsèy sa bay chak grenn Ayisyen. Pran anpil prekosyon silvouplè lè n ap kondwi machin. Si w ap bwè silvouplè pa kondwi. E si w ap kondwi machin pa bwè silvouplè. Lè m pale de bwè, de bwason alkolik. Ebyen n ap gade bèl ti dam sa la ki mouri. N ap gade li mouri nan kesyon aksidan. Se yon jèn etidyan ki t ap degaje l etidye, ebyen li pèdi lavi l Okap, li t ap etidye nan fakilte dè syans enfimyè Notre Dame de la Sagesse. Ebyen non pa li se François Kenny. Rit Shela. Li te gen 22 zan, li mouri nan yon terib aksidan nan sikilasyon nan ri 4 A. Selon enfòmasyon yo jwenn, yo fè konprann, e jedi pase a, li tap fè fèt, li tap fete, li tap fete fèt li, ebyen, li pèdi lavi l. Se tris. Se tris wi. Wap gade la. Li tap etidye. Yon jèn. Yon jèn ti moun. Li pèdi la vil. Li plen avni devan. Non aksidan. Li moui. Pandan n te fè aksidan an, yo te oblije rele, gen yon moto, yon taksi ki te pran n. Wè nou peyi n ap viv. Yon timoun fè aksidan, se yon taksi ki gentan kouri pran n, taksi a ale avèk l. Bon, yon moun fè aksidan, se yon taksi ki pran w. Taksi a mizè l wè a fè w pase pi mal. Yon peyi, ou pa janm jwenn yon anbilans plizoumwens lè w gen yon pwoblèm ki tan vin ba l yon premye swen. Petèt kote l fè aksidan, si l ta jwenn yon moun ba l premyè swen, li t ap plis bon petèt. Men peyi nou pa ofri nou bagay sa yo vre. Sa tris anpil. Sa tris. E kounye a la an pou zanmi Brezil la, m ap envite ou tande e ki pral pale.
Chèn pale Haïti son plezi wi menn, son plezi poum tande w epi son plezi tou pou map gade video w yo chak fwa w pibliye yo son reyèl plezi paske m santi wap fè yon bon travay estrèyodinè pou pèp lan pou jenès ayisyen ayisyèn nan bon so sa fèm plezi anpil e mwen menm se yon bagay mwen te konn fè patisipe nan nan bagay sof lè moun fè chèn youtube ou byen nan radyo bagay sa yo se pou la premye fwa map di w felisitasyon bon travay men jis m pa konnen paske m panse ou pa viv ayiti mwen t ap jis mande w pou w fè plis prekosyon a nenpòt kote w ap viv lan paske ou konnen m pral di yon bagay la m panse gen anpil nan yo k ap lekontrè men gen anpil nan yo tou ki ap konprann aleka m ap viv Gen dè zane, dè zane, dè zane, kòm nan dizan mwen pa viv nan peyi Dayiti men pou ki rezon e vrèman orijim ayisyen an se mwen menm paske mwen menm se youn nan pitit Ayiti ki se ayisyen ki pote siyati tè Ayiti an. A chak fwa yon moun ta di konsa o Repiblik Dayiti, ou gentan fè m santi m fyè. Men moman la, m santi sa yo m tande ki di ki reprezant an chèf lan, yo ba yon moun depi pou viv nan peyi sa. Paske pou ki rezon? M tande senatè Youri Latortue, Jean Charles Moïse, Marie Nancis. Bon fatra sa yo li yo pa janm gen wont menm. Antan bon aleka wap jis fè vòz la pase pou mwen. Eske fatra sa yo pa janm gen wont menm pou yo konn lè yon bagay antan ke moun kap vwayaje nan lòt peyi yo wè lòt peyi yo kòman yo konpòte se chèf. Bon, mwen, epi mwen menm kap viv nan lòt peyi, m pral trete nou kòm chèf? M pap janm trete nou kòm chèf. Bon, m konn lè yon moun chèf, m konn sèvis yon chèf, m konn kisa yon chèf ka fè nan yon peyi, kòman yon chèf la ka ede yon peyi, kòman l ka konpòte nan yon peyi. Kounye a mwen, m pral trete nou kòm chèf. Kòman chèf la? Peyi Dayiti pa gen chèf bòdè m. Peyi Dayiti gen fatra, basoul. malpwòpte. Si pa egzanp ou on chèf lòt peyi yo, ou ankadre, ou parèt, moun nan jis pran ou kòm yon moun parèy li. Se pa paske l chèf li gen plis priyorite. Bon, menm chèf yo menm, prezidan gen gwoup gang li, senatè gen gwoup gang li, depite gen gwoup gang li. Bon, tout chèf yo gen gwoup gang ame yo, yo mete. Kote peyi sa prale eske mwen minm ki deyo peyi an eske map vle gon bann seri de moun ki nan peyi etranje kap byen viv nan lot peyi yo al pote tet yo ba sanginè ayiti detri lavi yo yo vle monchè kote mwen minm yon jèn ki endike tankou mwen minm m pral pote tet mwen pou yon chèf Pou sanginè ayiti m tande ki di se chèf yo al maltrete m paske pou ki rezon si ti jèn nan jenès ayiti an pa leve kanpe ni opozisyon pi pa gen opozisyon ayiti ni vòlè m tande ki opozisyon yo ni vòlè m tande ki pa opozisyon ki di se chèf yo ye ni fatra yo kap di konsa reprezantan ayiti ayiti pa gen okenn reprezantan bòdè m ayiti sa vle di yo vin mete l non sans Tout koukou klere pou je ou. Bon so Mwen menm Map swiv anpil anpil anpil youtoube anpil radio anpil anpil bagay dè lontan depi lèm tap viv nan repiblik sendoming anpil fatra an ayiti anpil fatra anpil fatra ap pale repiblik sendoming mal fòk yo palel mal bon la son peyi liye yap fè peyi yo. Yo ap toujou pale mal. Paske pou ki rezon? Yo pap asepte pou yo vin fè yon seri de bagay menm jan y ap trete peyi Ayiti an, men pou yo vin rantre nan Repiblik Sendomeng pou yo fè l. Paske Ayisyen an vrèman, l ale Sendomeng, se bòs li l al fimen, se sa ki pa regade l l al fè. Bon, mwen. M ka di mwen mwen fè 8 an nan Repiblik Sendomeng. Men kote m ap pale avè w la, mwen nan yon lòt peyi. Pandan m nan lòt peyi, Dominiki Dominikèn ap rele m di si m èske m viv byen, èske m viv alèz. Anplis pandan m t ap pandan m t ap vini, yo pa t janm vle pou m te vini. E pandan m fè 8 an san desann Ayiti nan Repiblik Sendomeng, sof mwen panse mwen viv byen, mwen viv alèz, tout respekte, ni chèf, ni sivil, tout moun respekte. ou jwenn mwen sou moto oubyen patwon te ka al pran m mal travay sou machin li, li vin depoze m lakay mwen. Oubyen ou jwenn mwen sou moto tou kòm yon chèf, ou kanpe m, ou pale avè m, m pale avè w, m fè w konprann, epi that's that. Men, tanke Ayiti, m tande basoudèl sa yo m tande ki Ayiti, m tande ki di se chèf yo ye, kit se prezidan, kit se senatè, kit se depite. Pa gen bagay sa ayiti frèm. Ti jèn Mesye lè w byen kontwole yon peyi Ti jèn ki fini lekòl chita tout jounen ap jwe domino tout jounen yo pa ka jwenn yon lekòl pwofesyonèl pou yo aprann yon bagay yo pa ka jwenn yon travay bon pi gwo pwoblèm m gen avè pèp la se lè fatra sa yo ap jwe nan tèt yo epi yo menm Tout jounen prezidan, prezidan, prezidan. Bon, depi an 1996, ou pa janm gen yon bon gouvènman nan peyi w la. Bon, se Jovenel la ki vin moute la lòtrejou, èske se Jovenel ki ta wè ranje peyi an? Fòk moun nan ka wè, depi lontan, bon, mwen menm pèp ayisyen an se yon pèp ki si tèlman enbesil nan lavi yo, yo si tèlman. Fòtali se moun ki pa te janm pase o ban lekòl, Fòtali se moun ki pa te janm konn sa k rele edikasyon. Paske pèp ayisyen pa gen edikasyon vrèman. Paske pou ki rezon yo toujou nan kwè, nan kraze, nan brize. Lè yon, tankou, m wè sa tris wi. Antanke Reginald Boulos, si. M t ap di yon milyonè, m p ap ka di Ayiti gen milyonè, ni Ayiti gen dyaspora. Paske pou ki rezon? Yon peyi ki gen dyaspora, ki gen milyonè ladan l, ou wè milyonè a reskonsab kòm yon, m ap pran egzanp, malgre m pa viv nan Repiblik Sendomeng ankò, m ap pran egzanp nan Repiblik Sendomeng. Bon, nan Repiblik Sendomeng, konn gen yon patwon. 2 milyonè, 3 milyonè ki mete ansanm yo fon faktori. Lè w rive nan faktori an, ou jwenn nenpòt 3, 300, 400 moto, 300 machin, sa se moun k ap travay nan faktori an. Sa rele yon milyonè. Bon, si milyonè sa a nan Repiblik Sendomeng fè l konsa, ou yon milyonè ou nan peyi Dayiti. ou pa fèl epi m pral rele w milyonè bon angy pou fèl se kraze wap kraze fòk pèp ayisyen ka sispann nan koze prezidan se pa prezidan sèlman se nou pou ki pran reskonsablite nou epi pou nou jis mete tèt nou sou epòl nou epi N ap wè sa ki bon, n ap wè sa ki pa bon. Premye bagay, afè opozisyon kraze sa nan peyi a. Pa gen opozisyon, opozisyon enbesil sa yo, opozisyon fatra sa yo, opozisyon basoudèv sa yo pa ka chèf, moun sa yo pa ka reprezantan nan leta an Ayiti. Paske yo engoyis, yo teyoris. Bon, lòtrejou, m ap siv ou pe bliye yon videyo kote yon dominiken ap joure yo. Tout sa Dominique an di se reyalite bòdèm. Vrèman, Ayiti pa gen chèf, Ayiti gen fatra, Ayiti gen basoudèl menn. Bon so, m ap jis fè plizyè zanmi m abòne ki bezwen kontakte ansanm avè w pou w fè mesaj pase pou yo bòdèm. Paske pèp ayisyen an k ap viv nan dyaspora yo, ki pwoblèm? Yo menm boujwa yo. Sa ou m tande ki di boujwa paske ayiti pa gen boujwa si te gen boujwa ou ta on peyi ki gen boujwa se peyi vwazen nou yo a kontinye a lòt peyi lè ou moute avyon se peyi sa yo ki gen boujwa paske lè ou wè boujwa boujwa ap pran inisyativ yo mete de de zanmi ou byen de frè yo gen anpil lajan yo mete tèt yo ansanm yo fon faktori ou byen yo ankadre yon bagay ou byen ou wè dyaspora parèt la li fabrike yon biznis epi Swa l ap mache fè edifis, swa l ap mache fè magazen, senkant, swasant moun ap travay ansanm avè l. Sa se yon lye depa. Men, sanzavwa wou menm ann Ayiti ki di, pa egzanp, n ap pran, m ap pran Reginald Boulos. Nèg sa yo vrèman pa Ayisyen. Pou ki rezon yo pa Ayisyen? Nèg sa yo se milat. Yo rele se milat sa yo k ap kraze peyi an. Paske lè w byen kontwole, yo gen yon magazen machin. Yo voye machin, yo. Yo ba w yon de twa ti vakabon sal nan de ki di se chimè. Ayiti pa gen chimè. Yo ba w yon de twa ti vakabon san prensip, san edikasyon sosyal, familyal. Paske m panse si yon moun te gen edikasyon sosyal, familyal nan kabestè tou, sof m panse ou ta Ou t ap ka konprann si w ap tiye yon frè, yon sè ki pa enpòtan, w ap detri yon pèp parèy ou, e pèp la se sè ou, frè ou li ye, se pa yon blan w ap tiye. Sa vin rann blan yo gen, lè yon lòt nasyon ale nan peyi Dayiti, li gen plis valè ke yon nwa. Enben, se sa k fè nou menm, pèp ayisyen, chak kote nou pase, nou toujou gen yon move mantalite lakay nou, nou pa gen yon bon respè. Se paske nou gen yon. Reprezantan ki se fatra paske lèm.
Ok zanmi mèsi anpil pou entèvansyon ou ou konnen se 10 minit maksimòm nou bay chak zanmi pou yo pale ou deja pale 10 minit mèsi anpil rete konekte e nap tounen talè pou yon lòt video bay a la pwochèn abòne nou silvouplè si yon moun bezwen voye voice se plis 1 973 913 53 60 voyel map pasel mèsi.